Tete tete tete tete men operasyon lapolis la tande tete men operasyon an ou tande m tande n fè operasyon tete meni men operasyon an a ou kloti kay moun yo kraze hahahaa Teriel jodi a ki jou mesye lame a jodi a ki jou jodi a madi tande lame m nan tande lame m nan lame m nan pase dèyè m an n pase. Lame nan men Teriel nap moutre w li wi m pap moutre w figi lame a m pa goumen ak ragoul lame a men li jodi a konbyen madi 3 men operasyon lapolis ou a Teriel epi mande yo bilan fè yo ba w bilan bilan nou kraze lari pòtoprens ok men bilan nou kraze lari delma ok men li sa e kay on moun nou kraze la a e kloti kay on moun epi men lari a ok tete. Anpi m ap ret tann ou fin bay bilan. Kounye a m pral vire Kounye a m pral vire kamera a sou mwen Ban m vire kamera a sou mwen Ban m vire l Men mwen te te Teriel Telis Meni Ou wè m poko janm chanje jan m te ye a Ou wè Men mwen Teriel Mwen anndan Dèlma 18 m ap goumen Meni M pa nan fè fim ou tande Ba l yon Nan de o babekyou nan pre nèg lach konsa Teriel fèmen djòl ou tande Ou leve tout katchabosou nan tèt mwen tande. Ou fèm met pyem atè an pèsòn wi. E bal la pa tap fini konsa non. Sim pat atè a pitit mwen yo tap tèke. Ou wè tèlman mwen fin ka tou nwa la. Paskem met pyem atè pitit mwen yo andjable. M tou sa m pa gen sòlda m gen pitit. Nou fèm met pyem atè. Epi lè fini Teriel mwen diw sa deja. Pap voye moute ap fè lwanj itag, itog, swat, boyd. Reyini yo tout ansanm ak tout lame a. Di yo antre anba Dèlma. Antre! E pa sou lari a non! Di yo antre anndan. Epi w ap tande rezilta. Pa bay mesye di tout ap antre. Wou konn si y ap antre. Wou konn si y ap met pye yo atè. Lè w ap ranse, fè yo met pye yo atè. Men ni tande, ki mele bounda m. Kote m konn met kay sa. Bon moun sa nan zòn nan m pa menm konn kòman l rele. M tande nou kraze kay li. Ki mele m. Mande m kòman moun sa yo rele. Ou konn wè sou Joe divèsyon m ap fè. Men, men, men divèsyon an. Ki mele mounda m. Men li. Men divèsyon an tete. Men sa traktè a te fin kraze. Kounye a n pral fè djòlè n te gen operasyon. Mwen m pa nan bere mounda nou ankò. Mwen m pa t nan goumen m antre nan goumen. M pa t nan goumen an non. Nou fè m antre. Men li. Bon depi m ap antre m ap goumen avè nou. Men li. Fo rapò. Nan de yon tue 4 moun chen sal vòlè moun sal kele pyè esperans lan di o yo tue 18 bandi em tande yon de tue 4 bandi mde moun tue sam nou pran yo wè bandi pa fè fim li menm depi bandi bay li moutre sam nou moutre sam nou pran mwen yo nou kot zam yo. Montre yo mennen. Gade gason mesye. Gade gason kap. Sa gen menm. Gade gason kap met pye atè mesye. Ou wè sa gen la menn. Al gade yon film ki rele la chute du faucon noir nan 2 Theriel. Nan 2 pè Ziton. Ou pa menm jan a moun sal ki rele Morvan nan. M di w sa deja. E 2 moun sal. Men ou menm ou yon ti kras pi pwòp. Al gade yon film ki rele la chute du faucon noir. La chute du faucon noir. Teriel, an anglè m kwè se Black Ox. Al gade pou wè. Fim nan rele Black Ox an anglè. Yon fim ki fèt ou konprann mwen sou Somali. Al gade pou wè. Yo di w non, di wi. Yo di w nou pap kapab. Bon, nou na wè la, m ap fin defye nou. Atè Kounye a map ret tann lè gen elikoptè m goumen avè nou Epi bwa kale Yow gade gason mesye Mesye sak gen lame a Fèm tande lame a nan video m nan Fèm tande lame a Fèm tande lame a Fèm tande lame a TT TT TT Ou pale twòp a bouch ou fèm fache E mwen konn ap vide dlo wi sou tèt nèg yo e mwen ap atake yo ap teke grenn lion an tout nèg konnen m se nèg ki pi dou wi kap met dènye bemòl yo e mwen chwazi atake ebyen m retire bemòl la tande a tout ti chen sal kap pran pòz blogè yo enfliyansè yo men bwa nan mouda n.